Tande byen, ou menm kap soufri avèk yon enfeksyon nan vajen w ou gen yon seri de sant ke ou pa ka pran nan enfeksyon sa, ebyen rezilta a soti nan Awakèn by Natural Beauty. Wap jwenn yon lwil ki rele Yoni. So, Yoni se lwil sa wap jwenn sou sit yo a. Pa bliye lwil sa a, w ap jwenn anpil detay sou li. Li bon pou ou menm ki fè enfeksyon ou menm ki gen movèz odè nan vajinal ou. Lè w ap fè twalèt ou, w ap pran yon ti dekout nan lwil sa a pou w annik mete nan do w epi gaz kole. Wap pran yon ti degout nan lwil sa a ok wap mete li nan yon ti dlo pou kapab fè twalèt de bò pou retire move zodè lwil sa vrèman santi bon anpil anpil anpil solisyon paw medam se yoni pa bliye kouri monte sou sit lan ki rele Awake by natural beauty pou kapab pran paw la. Bonswa bonswa tout moun sa kap fèt se Doudoune Black Haitian kòman nou ye mwen kontan retrouve nou nan nouvo video sa avan menm mwen antre ladann map pwofite poum remèsye nou chak ki abòne a channel mwen an pandan semèn nan ou menm kap gadem lontan epiw ki poko janm fè sa kisa wap tann map envitew peze bouton wouj la abòne peze bouton notifikasyon a chak video m lage pou kapab jwenn li pa bliye kite yon like kite yon kòmantè banm kite yon avèk enjoym nan map antre nan video an.

Depi w tande de bagay kap pale de bote, se ke se pwodwi natirèl ke yo ye. Konpayi sa a fè pwodwi yo homemade, sa vle di pwodwi yo fèt lakay yo, yo prepare yo avèk de engredyan, de bagay ki trè òganik. Tout pwodwi sa yo, gen nan yo ki kapab ede yo pou vizaj yo, pou bouton, tach, yo kapab menm retire kras sou po w, lota. So mwen pral prezantew 5 pwodwi pa bliye itilize kod mwen an ki se Doudoune 5 pou kapab jwenn rabè lèw achte sou sit sa So premye pwodwi nou genyen ki se fasyal sa nou genyen scrub sa nou genyen savon figi sa epi nou genyen. Lwil sa pou ou menm ki gen move sant nan boubouna w pou trete bouboun nan pou patnè w lan ou paka kitel nenpòt kijan fòw met frechè sou li epi nou genyen pwodwi sa so sa yo se yon bann ti fèy ki sa yo ye yap edew avèk moun ki gen tèt fèmal fatig So mwen pral ba nou plis detay sou tout pwodwi sa yo, sa se tou le 5 pwodwi yo ke mwen resevwa. Mwen pral pale nou de pwodwi sa yo. Pwodwi sa yo, mèt konpayi sa a, nou konnen l deja, li sou YouTube, m ap ekri non l anba a sou ekran, se Kòkòt, ok? Nou konnen Kòkòt ki se Mary Angel. So, ale follow li sou Instagram, Instagram li la a, epi pa bliye ale follow Sit li an ki se Awaken by Natural Beauty sou Facebook ki la. M ap mete l sou kote ekran an pou nou kapab wè ki jan l sanble epi pou nou kapab follow li. Jodi an, men ki jan ou kapab itilize pwodui sa yo. Premyeman, w ap met savon an, ou menm ki gen bouton, tach, nwa nan figi w. Savon sa li la pou sa, se avèl wap lave figiw avan menm ou mete scrub lan. Lèw fini seche vizaj ou epi apply scrub lan sou vizaj ou. So mwen pral montre ou twazyèm bagay wap bezwen pou pase nan vizaj ou aprè ke ou fin fè sa, wap bezwen lwil sa. Lwil sa se li menm ki facial la ki fèt avèk kawòt li retire. Tout tach nwa ki nan vizaj ou, se li menm ki ede w tiye bakterya ki nan vizaj ou a. Pa eseye kite touche avèk je w. Pa lage l anndan je w men li pou vizaj ou senpleman. So mwen moutre nou 3 pwodwi ki pou vizaj yo. So 3 pwodwi sa yo vini pou figi. Ou kapab sèvi avèk yo, w ap savonnen figi w yon premye fwa epi w ap rense l, w ap seche l ou pral pase scrub lan ladan l. Scrub lan. Ooh produit yo santi bon homemade so very enjoy ki fè yo and then lwil lan lèw resevwa lwil ou wap wè li konsa lwil lan vrèman santi bon so se li menm pou mete nan vizaj ou so mwen prezante nou tou le 3 produit ki pou vizaj yo kounya mwen pral prezante nou produit sa produit sa se yon banm ti herb. Fèy yo ye, so li bon pou ou sèvi avèk li lè ou genyen fatig, tèt fè mal, lè ou santi ou li gen anpil bagay ou si ou gen strès ou kapab sèvi avèk li lap ede ou pou strès so pa bliye Pa bliye itilize Doudoun 5 a chak fwa ou plase kòmand ou pou kapab jwenn rabè sou pwodwi pa w la. Pwoblèm pa w lè w genyen an, w ap jwenn pou li. Mwen sot prezante nou pou figi, mwen prezante nou kounye a pou tèt fè mal, pou strès, pou fatig e tan dòt toujou ki gen sou li. Yo genyen tout enfòmasyon yo. Lè ou menm w achte, w ap jwenn enfòmasyon yo pou konnen kijan nou genyen dènye lwil sa a n ap prezante w paske nou te di w se 5 pwodwi lwil sa a ki rele. Yony Louil so li soti nan Araken by Natural Beauty Pa bliye kouri al follow yo pou kapab jwenn rezilta Ou menm kap soufri avèk pil bouton nan figiw Ou menm kap soufri lontan figiw lèd Si w ta renmen figiw bèl Si w ta renmen figiw klere pow klere Pa bliye Araken ap baw rezilta nan 2 3 semèn wap jwenn reziltaw avèk sa w bezwen an. Lwil sa se lwil ki kapab retire sant, move odè nan vajen w. Si ou menm boubouna w pa frèch, li gen move sant, ou pa vle konekte a patnè w, ou ta renmen konekte men akoz de odè sa, akoz de sant sa ou paka konekte, ebyen lwil sa ap ede w. Yoni lwil nan Awaken by Natural Beauty lap ede w. Kontakte yo, monte sou sit lan. Kouri ale pran lwil paw la pou ka retire move zodè sa. Ou pa ta vle rete a move zodè a paske ou vle gen yon koneksyon avèk patnèw, men malerezman sil pa ka pran sot move zodè ou sipoze rete lwen. Pou pa rete lwen, lwil sa ap edew li pa vann chè sou sit Team Kokot lan map mete tout bagay nap wè yo. Pa bliye ankò yon fwa follow yo sou Instagram, follow sou Facebook pou kapab gen plis enfòmasyon pou kapab jwenn plis detay.

Se la map mete fen avèk videyo an, se tout pwodwi sa yo jodi a nou te vini poun prezante yo, pa bliye tout pwodwi sa yo soti nan Awaken by Natural Beauty, so pa bliye itilize kod mwen ki se Doudoune 5 pou kapab genyen pousantaj a chak pwodwi ou achte, pa bliye ou kapab kontakte yo sou Instagram, follow yo sou Instagram, nan mwen m mete Instagram yo, follow yo sou Facebook. Si ou menm ou gen yon plis detay ou ta renmen konnen, ou pa vle bay oken repons an piblik, make sure follow yo epi pou kapab kontakte yo an prive sou Instagram, sou Facebook se la wap jwenn yo an prive pou kontakte yo. Se te Doudou Black Haitian, map di w bye nap wè nan yon lòt video. Bye pa bliye abone avek chanel mwen an kontaktem sou instagram follow mwen sou instagram sou bezwen m follow mwen sou tiktok se menm non an doudoublakation doudoublakation pou anpil moun ki toujou ap mandem se menm non an mwen genyen sou tout rezo sosyo mwen yo depi w tape doudoublakation wap jwenn mwen sou tout rezo sosyo yo pa bliye abone avek chanel doudoune life lan e pa bliye abone avek chanel doudoune cuisine lan kisa wap tann pou abone avek lot chanel mwen yo mwen toujou poste video sou Doudoune life aussi se pa Doudou Black Haitian sèlman mwen poste video al enjoy yo sou Doudoune life bye nap wè nan yon lòt video.